Li fè yon bon jou, solèy leve. E m ta renmen konn konbyen nan nou, pa egzanp, lè nou leve epi nou gade nou wè nou kite kabann nan epi n kanpe, n mache. Epi nou remèsye whatevè sa nou kwè ladann nan. Genyen ki kwè nan Dye an twa pèsòn, genyen ki kwè an Dye an kat pèsòn. Gen ki kwè nan voudou yo ou byen whatever espri bay spirituel yo. Lesansyèl se ke li enpòtan wi pou nou remèsye e e whatever sa nou kwè a. Mwen remèsye Bondye. Paske lè ou al dòmi, se kòm si anmou ou mouri. Egal chak jou ou leve, nou sipoze fè de remèsiman. Lè n ap priye, se pa ke sèlman pou n ap plede mande non. Fò nou di mèsi pou ke nou an vi, nou an sante, eksetera. Paske nou pa ka ap mande sèlman.

Enpòtans ke w ba li a. Se pou n viv chak jou tankou nou pa konn si nou t ap leve demen. Se sa k fè chak moun viv fason ke yo dezire, fason ki fè yo plezi. Ok. Lè w viv pou tèt ou, ou pa viv pou stati. Paske depi ke se for status. Pou statut ke wap viv then ou pap viv pou tèt ou wap viv pou lòt moun se sak fè ou mennen vi ou jan ke ou dezire ou pa oblije kopye sou lòt moun paske sak fè lòt moun kontan se pa li ki oblije fè ou kontan ou menm so se ou ki ka deside pou tèt ou kisak fè ou kontan egal la. Fò nou aprann senplifye lavi a, ap viv, aprann renmen moun, aprann renmen tèt ou. Paske ki sa ki enpòtan nan lavi? Se èt imen. E pi avèk lè zanimo ki nou zantou, la nati, lè zab, eksetera, bat se nou an premye. Se nou pou ki an premye. Dayè, se bèt la gen dwa wè tèt pa l an premye, nou menm nou wè nou an premye. So teke tèt ou epi ou respekte anviwònman ou tout sak nan nan nati an ke lèzòm pa arive a fè paske il pare ke se yon bann destriktè ke nou ye byen ke lèzòm konstwi men yo detwi osi. Egal la nou fèt pou nou respekte paran nou respekte tout moun. Paske tout moun dwe youn a lòt respè etan imen. Ou konprann? So se sa k fè li enpòtan defwa ou fè ti refleksyon sou tèt ou, sou lanati, eksetera. Epi lè w ap gade tout destriksyon ke lèzòm ap fè, gè agoch, adwat, m pa kwè se te avèk entansyon sa non lanati te kreye nou. So pandan se tan, ap tande bèl ti mizik pou distrè mwen paske il pare ke san mizik nan vi yon moun, bon, m panse si pa gen mizik nan lavi a, si gen yon gwo eleman ki manke li pap fè sans. So mizik non sèlman li ba w lajwa. Epi li fè w anvi viv. Lè w ap tande mizik tankou mwen menm mwen wè imaj tou pandan ke m ap tande mizik. Ou konprann? So, remèsye espri ke nou vle a lè nou leve chak jou. Epi renmen pwochen nou, respekte pwochen nou. Nou pa gen nesesite pou n fè jalouzi si nou wè yon lòt pwochen ap fè efò pou l reyisi oubyen pou l pwogrese, keseswa yon manb fanmi an tou. Pa gen nesesite pou w fè yo jalouzi paske chak moun ne sou tè a, yo gen pwòp destine pa yo, chak moun gen afè pa yo ke yo renmen. Nou tout pa renmen menm bagay, sa k enpòtan pou ou gendwa pa enpòtan pou mwen. So, se sa k fè. E pa gen yon nesesite vrèman kòmsi pou yon moun ta anvi yon lòt moun oubyen kòmsi pou gen jalouzi, rayi lòt moun nan pou sa l ap fè. Dayè m panse lè yon moun entelijan ou pi vit pito ou mete w a moun nan oubyen w aprann de moun nan oubyen ou di moun nan montre w kisa l ap fè ke ou menm ou pa fè byen. But, m panse moun ki. entelijan oubyen ki gen espri pozitif pa pa fè lòt moun jalouzi, pa rayi moun pou sa ke y ap fè ki bon. Dayè, lè moun gen talan mwen menm, mwen renmen aplodi yo paske tout sa m pa ka fè men yon lòt moun ap fè, m admire yo pou sa y ap fè a. E menm lè ke m pa ka fè li petèt m gen dwa. Se pa tip de bagay sa yo ki enterese m, so se youn nan rezon ki fè ou admire lòt moun ki gen talan ke w pa genyen. Ou aprann a apresye efò lòt moun. Franchman. M panse ke si chak grenn moun kapab fè ti e e aah. aranjman sa yo nan vi yo kòmsi pou yo grandi an espri e pou yo improve pa vre amelyore dan le sans ke pou ti pov despri sa yo pou n pa gen yo pou n pa panse nan fason sa yo. Nou tout ki ayisyen nou nou bezwen peyi nou chanje, nou ta renmen men kòm si ke le changement ça se fait dans l'esprit d'abord, se nan mantalite nou kòm si pou nou fè chanjman an. Pase ke e se sak fè jan w aji a lente a leksteryè de ton espri kòm si se li montre ki fason w panse enteryèman e tout sa w fè sou fizik ou, sou eksteryè, se yon refleksyon de lenteryè. Èske w konprann? So, sela vle di ke jan w aji reflete sou jan w panse. E, sesi di, se, tout bagay sa yo fè yon domino efè dan la fason d'agir e dan la vi kotidyèn eksetera. Ok? So, etan imen nou tout gen kapasite pou n aprann.

So se sak fè e ke tout moun ka aprann, chak moun gen talan pa yo e tout moun pa oblije aprann menm bagay, tout moun pa gen deksterite nan pa la menm kapasite d'aprann de you know tout sa yon lòt fè eksetera. So sesi di ke aah se la l enpòtan ke pou chak moun aprann respekte yon lòt moun. E m panse moun ki fòme oubyen ki edike oubyen ki gen lespri pa denigre lòt moun ou pa kòmsi desann lòt moun paske si entelijans ou oubyen edikasyon w nan fòmasyon w nan mete w nan nivo ke w ye a ou ta tou wè ke ou pa se pa djòb ou pou w ap desann yon lòt moun oubyen pou w ap dehumanize lòt moun nan etc to be condescending so se pou nou aprann a montre plis de jantiyès plis de sajès e pli kon devyen pli gran se donk nòmal on dwa chanje notre fason de viv notre fason de panse notre fason d'agir pase ke kòm on a kòm on di ke laj amèn la rezon lè on moun piti ou pa nan nivo pou fòmile panse w dan le sans ke pou w reflechi de la menm manyè kòm un adulte men lè w vin pli gran avèk leksperyans de swa menm, avèk leksperyans dè zòt puiske w ap gade lòt moun nan la vi a on pè aprann dè zotre jan se pa lè w fè erè sèlman ou kapab aprann de erè w nan ou ka aprann de E ou yon vwazen w. So, sa vle di ke li deja mete w nan yon pozisyon pou w pa fè menm erè a. Se sa laprantisaj. Èske ou konprann? So, e nou tout kòm Ayisyen, m gen enpresyon ke kè nou an Ayiti. Nou santi nou ta retounen lakay nou, nou renmen peyi nou. M pa kwè e. Lè wap pale de Ayisyen k renmen peyi yo, byen antandi se sitwayen Ayisyen yo, se se son lè sivilyen, e lè sivil kòm si se pa e e se pa politisyen yo non paske politisyen yo yo montre w le kontrè, si yo te renmen peyi yo, yo ta fè chanjman ladann. E yo ta gen yon yon sèten nivo de karaktè eksetera kòm si pou yo e sispann ap fè house nigger ou konprann lè nèg de la mezon eksetera. pou yo ta sispann rete avèk etranje epi pou yo okipe peyi yo, fè chanjman nan peyi yo, bèt. N ap pale de Ayisyen, nou menm, chak grenn nan nou, frè m, sè m yo, se nou k renmen peyi nou. Men, malerezman, gen nan nou ki lwen, petèt nou n avon pa le mwayen, kòmsi pou nou. pote chanjman an, men tankou jan m di an, chakun de nou kapab apote le chanjman nan fason nou konpote nou, ke se swa ayè ou a lenteryè di peyi, e ke jis nou bezwen reflete pozitivman sou Ayiti, pase ke a chak fwa ke peyi a pwodui on Ayisyen ki pozitiv, oube ki gen talan, ki ap e... aletranje kòmsi pèfòme byen eksetera nan lavi kotidyèn kòmsi nan fason l konpòte l oubyen nan sa l ap fè a tou sa yo se yon imaj pozitiv pou Ayiti e pou lèzòt ayisyen ensi ke pou la pèsòn ki ap prezante bèl imaj sa a so m swete nou tout kèlkeswa kote nou ye a. Pou nou gen yon ti aryè panse, pou nou gen yon espri, pou nou di ke a, you know what, gen yon seri de konpòtman m pap gen paske la pral reflete sou lòt konpatriyòt mwen yo, l ap reflete sou peyi an. Paske chak fwa yon grenn Ayisyen fè yon bagay mal, yo pale tout Ayisyen mal. E, alò m ap pale de kominote pa m nan, de nasyon pa m nan, se sa k fè m di sa, men anfèt se la menm choz pou ke kèlkeswa lèzot e. peyi kòmsi kèlkeswa moun nan ki fè yon bagay mal etan yon emigre nan yon lòt peyi lap reflete sou peyi li so egal you know sitou pa egzanp nou menm ki pi gran oubyen lè se paran nou ye so nou gen yon devwa anvè Zanfan komsi pou nou plizoumwen aprann yo tout sa ke nap pale la a, komsi pou ap montre timoun yo fè rezonman an bonè, pale paske nan peyi nou paran ayisyen yo pa fè dyalòg avèk pitit yo paske yn fwa ke yo ba w manje, yo met rad sou ou, yo voye w lekòl, enbyen bon se sa lanmou e se sa. Alors, nou pa pale de tout paran ayisyen pase ke il ya toujou dè esepsyon. Gen paran ki trè edike ou byen ki fòme e pi ki fè elevasyon pitit yo trè byen eksetera. Men je pale de pousantaj, je pale de la grand majorite e nou konnen kilti nou, nou konnen lakin ki genyen an e nan kilti an. Mesye an gwo plan majorite nan nou vreman kom si pa gen pa elve byen nan jan ke nou ta vle a but lesansyèl se ke se pa yon defo si ke on a pa yu lopotinite oubyen ou pa konnen men fok nou toujou mete tèt nou nan pozisyon ke nou gon espri ouvè kom si pou nou resevwa enfomasyon e nouvel pou n aprann posi ke Tout nan yon vi, ou ka toujou aprann. E pi, gen yon seri de bagay, ou pwen de vi, konpòtman pa egzanp, gen yon seri de, gen mès ke se aprann nou aprann yo, se la ve di ke lè nou vin nan yon lòt anviwònman, petèt nou wè yo pa bon, e ben nou ka re aprann, nou kapab chanje yon seri de konpòtman, kòm si nou santi ki. ki pap mennen nou e pi devan ki pap fè n avanse paske gen yon konpòtman ou genyen se aryè l ap fè w fè se bak l ap fè w fè paske yo nan sosyete a gen yon seri de konpòtman yo pap tolere w si ke se jan de konpòtman sa pou w genyen lè w al nan yon sèten lye sèten andwa so egal e m konnen yon seri dayisyen k ap di a ki tenten depi w tande yon moun Se stil de refleksyon sa yo l ap fè. Li pou te gen moun k ap di a ki tenten misye ap pale la a. Ebyen, rete lwen moun sa yo. Paske se tip de moun sa yo ki refize aprann. Paske depi w ka panse konsa, sa vle di ke ou pa vle admèt ke konpòtman an pa bon. Ou pa vle admèt ke ou te mal apri oubyen ou pa t gen lè mwayen. So sela vle di ke ebe moun sipoze rete lwen ou paske se se yon bagay se yon move vibrasyon ke w ap pote you know negative vibe egal si ke ou pa nan pozisyon pou w panse ke w ka toujou aprann den sa vle di ke ou deja fè prèv ke ou pa edike oubyen ou pa entelijan ase pou w konnen ke Menm si w te fè mil ane ap viv sou tè a e ke w ap bezwen de mil lòt ane pou ankò pou ta aprann paske laprantisaj se lenfini ou konprann w pap janm ka fin aprann toujou gen yon mwayen kòmsi pou amelyore fason e ke oubyen sa konesans eksetera ok so. Ou konnen, every once in a while, nou fè ti tip de konvèsasyon sa yo ki trè bon, paske li fè nou panse. So kounye a la, nou konnen ke koup di mond la pral rive le mwa pwochen, se an jwen sa va kòmanse. Alò, nou konnen ke Ayiti kalifye, li fè pati, se nan gwoup se je kwa, e ke, ebyen, an nou tout nèt. e mete men nou ansanm pou nou gon espri pozitiv pou nou wè dan kèl mezi ke nou kapab bay ekip la sipò epi pou n jenere vibrasyon pozitiv ok epi pou nou wè si grenadye nou yo kapab ale nan chan de batay la kòmsi pou yo ranpòte viktwa lesansyèl menm lè ke nou pa ta gen koup lan men gen se yon viktwa liye kanmenm deja ke nou patisipe pwase ke sa fè de zane kon a jamè yon la chans da rive a se nivo so egal se ta apresye e tout e fò sa ke yo fè pou yo rive la so kounye a mentenan se ta nou de lè sipote e pi pou nou montre yo ke na vè yo e ke pou na konpanye yo e menm si ke yo ta genyen premye match la oubyen yo pèdi premye match la, alò se pou nou montre siyn de sipò nou e pou nou toujou kontinye la, pou nou pa dekouraje paske pou sa kapab reflete sou yo tou pou yo santi ke e paske yo pèdi yon match sa pa vle di ke yo pèdi batay la e ke il ya dot match ankò a jwe so, aahh. E pi, sa ke m ta mande nou, se ke se nou menm, chak grenn Ayisyen parèy mwen, pou ki fè efò pou n sipòte efò yon lòt Ayisyen, pa egzanp, atis, moun k ap fè penti, moun k ap fè mizik, moun k ap ekri, moun k ap fè sinema, kèlkeswa sa y ap fè a. E se sin lapresyasyon, ankourajman, kòm si se bay moun nan kòm si ti merit ke l merite a. Ou konprann? Sa vle di ke apresye tout efò ke y ap fè. E pi n ap fè fot, e pi n ap aprann. So, pase yon bon madi, e je vous aime tous et à toutes. E se toujou un gran plezi pou mwa de vous fè sèt.